Zanmi telespektatè bonswa e nou kontan pou nou antre lakay ou e nan moman sa e ou sou chanèl RT radyo tele ti chanbre de breyis e se paj spòtif lan ki rantre lakay ou nan moman sa e nou kontan pou nou salye toute zanmi nou yo tout oditè nou yo kap tande nou sou chanèl sa e chanèl ke ou toujou enjoy ou avèk bèl blag bèl videyo bèl mizik E bèl bagay ki fè kè w kontan, nou pase nan moman sa pou nou kapab salye w e pou nou antre avèk paj spòtif lan lakay ou. E aktyèlman la nou konnen pwen ki domine aktyalite a nan paj spòtif lan, premyeman se Ayiti ki nan Gold Cup ane 2023 sa e ki deja nan. E Gold Cup la ki deja fè aparisyon l e sa vrèman fè anpil ayisyen plezi kote ke Ayiti deja fè yon viktwa o depan de ekip peyi Kata sou yon afè de 2 bi a 1 kote ke ekip peyi Kata te ouvè skò a e Nazon atakan vedèt ekip peyi Ayisyèn nan ta pral egalize pou ekip ayisyèn nan a la manyè de yon penaliti e e Frantzy Pierrot ta pral e redi skò lan pou ekip ayisyèn nan. E dezyèm pwen nou konnen ki domine aktyalite a se match Se match ke Ayiti va gen pou l jwe kounye a avèk ekip Meksiko a. E nou konnen nan istwa foutbòl Meksiko avèk Ayiti, se yon istwa ki long. E se pa fasil Ayiti arive mete do Meksiko atè. Men, gen yon gran diferans nan boul la, paske menm jan Patrice Dumont, Kesnel Farel konn di, balon an li won pou tou lè 2 ekip. E gade videyo a jiskaske li fini, e se konsa tou ou va jwenn kèk bagay nan istwa ki make istwa foutbòl la. Petèt ou menm ki kapab sou dout, ki kapab panse ke Meksiko pap ka bat, e Ayiti pap ka bat Meksiko, balon an li won pou tout moun, menm jan ke Kesner Roro Pharel konn di l, Patrice Dumont tou, ansyen kwonikè espòtif nou konn di l. Alò se Tichambre Debreyis. E gade videyo a jiskaske l fini. E w ap toujou kapab gen plis detay atravè de sa k ap pase nan spò a. Alò, yonn nan bagay ke nou konn fè, nou toujou pote bèl match foutbòl antre ekip Papa Bondye a ansanm avèk ekip satanik lan pou ou. Dènyeman la kote ke nou te pote match Lapolis avèk ekip bandi a kote ke anpil moun t ap fè kòmantè, anpil moun t ap gade bèl boul, men kote ke Lapolis te arive mete do ekip bandi a atè pa yon sipè gòl de bra kale. E kote ke, aktyèlman la, ekip lapolis la deja kalifye pou wonn final la e an atandan ke ekip satanik la gen pou l jwe ansanm avèk ekip e fòmasyon pwotestan yo. E son match ke anpil moun ap tann, pwotestan yo ap tann li, ekip e fanatik satan yo ap tann li, e fanatik pwotestan yo ap tann li anfen son gran match li va gen poul jwe e nou konnen ki chanèl la li pap mankew nap gen ti chanbwe kap an dirèk nan match sa poul kapab pote plis detay minit a minit e segond pa segond ap pote sa kap pase anndan match foutbòl sa pa bliye fè yon kòmantè pou kapab Toujou sou chanèl la ansanm avè nou e lòt semèn nan nap gen pou nou pote 2 prim pou ou menm kap fè kòmantè atravè 2 match foutbòl yo ke ou gade, atravè 2 viktwa yo, atravè 2 skò, atravè 2 jwè ki fè gòl nap genyen pou nou poze kesyon e ou menm ki reponn kesyon wap genyen pou gen yon prim e nou paka di ki prim. Men ou menm sèlman wap genyen pou kite nimewo telefòn ou, ou menm wap fè kòmantè wap kite nimewo telefòn ou nan kòmantè, kèlkeswa ke ou ta viv nan nenpòt peyi ke ou ye a wap resevwa prim nan atravè de chanèl YouTube nan ki se RT Radio Télé Tichanbwe pwen kòm. Pa bliye yo sou www.rtradiotelettichanbwe pwen kòm kap ba w enfòmasyon pi byen kap pase nan Paj spòtif lan, nap salye tout moun kap ayisyen kap koute nou e nap salye tout moun grandans, nap salye tout moun nan lwès e nan lès, nap salye tout moun nan sid kap koute nou, moun miami yo nou rive sou ou, ti chanbre rive sou ou, si w renmen travay kap fèt la wap sèlman kite yon kòmantè e wap Pataje videyo a pou l kapab rive sou plis moun. N ap toujou kapab la pou n ba w bon jan enfòmasyon sa k ap pase nan paj spòtif la, Ayiti kòm aletranje. E sitou nan moman la nou wè sa ki domine aktyalite a se Gold Cup la kote ke ekip ayisyèn nan deja fè aparisyon l. Li bat premye match li e l ap gen pou l jwe dezyèm match li fas a Meksiko. E nou konnen gen anpil moun ki branche k ap tann match sa E avan ke nou rantre pou plis detay pou nou kapab detaye pwen ki ap domine Sportif Plan e nap pran yon ti pòz piblisitè. Mèkredi, Mas Tablè leve an ma rmak trak doulè nan rèl do ren an te kase kò kraz tèt vire bouch pa bwong Adelina di patron atansyon sanble w pran Mastablend di non Adelina Mastabrend pako pran li pwal pran dorostop mezanmi pa bliye ke ou sou RT radio tele ti chanbre moun ki baw enfòmasyon sa pi byen ki baw enfòmasyon spòtif lan pi byen apre kesnè roro farel patrice dimon ki pa egziste ankò nan paj spòtif lan men tout lòt chanèl yo kap baw paj spòtif lan nou kapab di nou pa di yo travay anven Men lè w tande ti chanbre debreye sou santi w tande yon lòt bagay. Pa bliye match satanik avèk match ekip e potestan yo ap gen pou jwe lòt semèn n ap pote yo pou ou e pa bliye ke rankont ki te fèt antre lapolis avèk ekip bandi an kote ke lapolis te arive genyen viktwa sa kote ke anpil bèl kout zam te tire men lapolis te arive genyen viktwa, te arive mete ekip bandi a atè. E aktyèlman la nou jwenn gon gwo diskisyon ki nan kan ekip bandi an. Avan ke nou rantre nan paj ki pi enpòtan yo, men nap fè w konnen sa kap pase nan ekip bandi an kote ke ekip bandi an deside pou yo pa fonksyone avèk Anèl Joseph ankò ki se Antrenè ekip bandi an, Anel Joseph pa deside rete kòm coach ekip bandi a, men ekip bandi a ta dwe fè apèl avèk Diego Armando Maradona. Bon, pou anpil moun ki konnen istwa Maradona, avèk palmarès Maradona, e se yon ansyen chanpyon di mond, e se yon ajanten, e ki ta dwe al antrene ekip bandi an. Men yo fè apèl ansanm avèk Diego Armando Maradona men Maradona li menm li poko reponn a lapèl. E nap kontinye toujou avèk paj spòtif lan. E nou deja konnen ankò sa ki domine aktyalite aktyèlman an se ekip se antrenè ekip papa bondye a ki se Chilo e ki deja konvoke tout jwè ke lap tann nan seyans de antrenman ki ap prepare pou match li pral jwe fas a ekip satanik lan kote ke yo gon super de preparasyon kote ke antrenè ekip peyi papa Bondye a ki se Chilo li vrèman solisite de jwè ki trè taktik ki trè fizik pou al rankontre ansanm avèk ekip satanik lan pa bliye ke ekip nan match ale a kote ke ekip papa Bondye a te fè viktwa sou ekip satanik la avèk yon gòl ki te make pa Jezi Kris de Nazarèt. Super atakan ki an super fòm, menm jan ke nap gade nan dènye match ki sot pase la antre la police avèk ekip bandi a kote ke Bwa kale te an super fòm kote ke li te arive fè gòl nan match la e li te arive fè anpil bèl jwèt, de pas desiziv kote ke li te voye pnh al fè gòl, li te voye Miskaden al fè gòl e li menm tou li te fè gòl pal la kote ke malgre match la te trè difisil pou ekip la police lan. Men lapolis te arive mete do ekip bandi yo atè. E aktyèlman la a nou konnen ke ekip e lapolis la li menm li deja an preparasyon pou l ap tann e final li e l ap tann venkè match antre lapolis antre e e e fòmasyon pwotestan an padon ansanm avèk e fòmasyon e satanik lan ki gen pou l jwe lòt semèn nan e Bon, e, n ap vini ansanm avèk lè a pou ou, n ap vini ansanm avèk dat la pou ou, men ou mèt rete branche sou chanèl la, gade videyo a jiskaske l fini, e ou pral jwenn anpil bèl bagay ki sou chanèl la toujou. Alò, sa k enpòtan kounye a, n ap rantre nan match Meksiko avèk Ayiti. E nan Gold Cup la kote ke Mexico ap gen pou l rankontre la formation Haitienne de football. Se yon match ke anpil moun ap tann, se yon match tout moun ap tann e nan palmarès e 2 peyi sa yo e mon chè e Haiti toujou tonbe. Men gen anpil sipriz ki kapab pote nan match football la. E sa k fè m di w gen anpil sipriz, se yon nan bagay ke nou te di w gade video nou yo. Gade videyo a jiskaske l fini pou nou kapab pote de sipriz ki kapab pote pou ou. E aktyèlman la a nou pral pote 6 nou pral pote 6 enfòmasyon pou ou ki kapab pote sipriz e nan match foutbòl la. Nan istwa Afrik, nan istwa mondyal, istwa foutbòl kote ke ekip afriken yo te fè anpil sipriz. E nou pral vin avèk yo pou ou yonn dèyè lòt ki se 6, 6 sipwiz nou pral pote pou ou sou chanèl la, ou menm kap gade videyo a pataje videyo yo fè plizyè moun tandel, ou menm si ou potko konn foutbòl, menm si ou potko janm konnen sak rele foutbòl men e nan moman la nou konnen peyi nou nan batay avan match la rive e wap. Gade video sa a fon kòmantè pou ou panse kòman match la kapab vini pou Ayiti, eske Ayiti kapab kale, eske Ayiti kapab menm chanpyon nan Gold Cup la, pa bliye ke e pa bliye ke e konpetisyon sa a e ekip ki ranpòte l plis fasil se Lèzetazini avèk Le Meksik e youn nan bagay ke ou toujou jwenn ke anpil kòmantè fè konnen ke De peyi sa yo se de peyi ki òganize yo nan fòm mafya pou yo kapab òganize Gold Cup la. Wi, de peyi sa yo se de peyi ke anpil kòmantè fè konprann ke ki reyalize sa pou yo kapab e reyalize Gold Cup la, men se de peyi ki mete yo an mafya. Ou toujou jwenn pafwa Meksik chanpyon, ou toujou jwenn pafwa. Etazini chanpyon e se yo 2 a tou ki toujou rive nan final. Men nou gon sipriz ke nou pa janm konnen kilè ke sipriz la ka pote. Paske menm jan Patrice Dumont di l e Kesner Roro Farel di l kòm ansyen kwonikè spòtif. 2 kwonikè ki pi gran kwonikè spòtif menm si w te tande vin te gen plizyè men kounye a e. Nou deja konnen ke Patrice Dumont avèk Kesner Roro Pharel se 2 nèg ki toujou pote 2 egzanp, ki toujou depote 2 kòmantè ki reyalis nan jwèt la. Ebyen gen sipriz ki kapab pote. Sipriz ki kapab pote. Alò nou pral fè w wè 6 istwa, nou pral fè w wè 6 istwa. Nou pral fè w wè 6 istwa ki pote yon sipwiz nan foutbòl e sitou foutbòl afriken. Pa egzanp lè n kalifye ke nou menm se nwa e nou te kapab di gen moun ki di yon ekip nwa pa ka, yon peyi nwa pa ka chanpyon di mond. Non. E lè lè a rive pou yon bagay fèt, li kapab fèt paske nou tout se kreyati de Dye ke nou ye. Lè lè a rive pou yon bagay fèt, li ka fèt. Lè a gen dwa poko rive. Sa rive ke, pa egzanp, ann pran egzanp Le Brezil ki gen 5 koup di mond. Li pa yon peyi e ki peyi nwa vrèman men akoz de kiyès ki fè l ranpòte la viktwa se e Pele. Pele ki te premye jwè Brezil ki sa l ye? S on nwa l ye. Sa k bay Brezil e viktwa? Se Pele. Istwa Pele nan jwè foutbòl sòti kòm meyè istwa, sa l ye s on lwa li eben si gen preparasyon, si gen bon konpreyansyon e yon peyi nwa kapab chanpyon dimond. Eben nou pral wè 6 istwa ki fè aktyalite nan istwa foutbòl mondyal. Nou jwenn premyeman ki se an 1978 e kote ke nou jwenn Tinizi te bat. Mexico pa on mwayen de 3 bi a 1. Se ke Tunisie lè n konpare l premyeman ki sa l ye, se yon ti peyi l ye. E nan mondyal li arive mete do Mexico a tè. Sa se premye. E dezyèmman nou jwenn Algerie. Nou jwenn e an 1982 nou jwenn Algerie. ki te mete do Almay atè pa yon mwayen de 2 bi a 1. Ki sa li ye? Se yon ti peyi li ye. Almay, lè w konpare Almay avèk Aljeri, Aljeri se yon ti peyi, Almay se yon gwo peyi, yon peyi ki a apeprè avèk 4 e m pa sonje avèk konbyen e koup di mond, avèk konbyen koup di mond ke li ye, swa a 3 oubyen a 4, ok. Almay se yon gwo peyi ke li ye paske li avèk anpil e twofe di mond men lè w pran tankou Algérie ki sa l ye se yon ti peyi l ye sa se pou e dezyèm nan e nou gen twazyèm man ki se an 1986 nou jwenn le Maroc ki te bat la formation de Portugal 3 buts a 1 Mph 3 bui a 1 Le Maroc Lè n konpare Maroc avèk Portugal ki sa li ye? Se Maroc son ti peyi, Portugal son gwo peyi. Ebyen, ki vle di se de sipriz ke n ap montre w ki kapab rive nan foutbòl la. Katriyèmman, nou jwenn an 1990, nou jwenn e ekip Cameroun La formation de Cameroun te bat L'Argentine 1 gòl a 0 nan mondyal 1990 an Itali. Kisa Cameroun ye? Se yon ti peyi li ye. E lè sa yo te fèk ap pwente nan mondyal. E yo bat formation ekip Argentine nan o mwayen de yon bi a 0. Sa se te katriyèm an. E nou jwenn senkyèm an ankò, nou jwenn Senegal. An 2023 la ki bat Brezil 4 a 2. Sa se te senkyèm an. Kisa Brezil ye? Se yon gwo peyi. Senegal kisa li ye? Se yon ti peyi. E nou te jwe nan Kamewoun ankò nan menm 2023 la ki bat Brezil 1 bi a 0. Kisa Kameroun ye son ti peyi, men Brezil kisa l ye son gwo peyi. Ebyen nou te pote 6 istwa sa pou ou, pou n demoutre w ke e kapab gen sipriz nan foutbòl la. Ayiti pral jwe ansanm avèk e Meksiko, gen anpil moun, anpil ayisyen k ap di non Ayiti pa ka bat Meksiko, e non foutbòl la ka pote sipriz. Pa bliye ke Patrice Dumont di l e nou aksepte l. E balon an li menm li won pou tou lè 2 ekip. E mwen menm spesyalman kòm kwonikè spòtif nou ti chanbre debreyis, mwen menm map tann yon viktwa. Paske nan match yè la kote ke mwen menm spesyalman m te deklare ke Ayiti ap bat 1 a 0. Eben, Ayiti pa bat 1 a 0 men Ayiti bat 2 a 1 e m te fè konnen ke gòl la se Frantzy Pierrot ki tap fèl. E jan ke sa te fèt la, kwake se 2 gòl ki gen nan match la se 3 gòl, men Frantzy Pierrot fè yonn, E Nazon fè yonn. Alò, mwen menm, mwen deja panse ke e sipriz lan li menm li kapab fèt. E pa inyore sa. E ou menm k ap gade videyo a, fon kòmantè avan match a jwe. E w ap di sa, ti chanbre te di sa, Meksik, Meksiko, n ap mache sou fyèl Meksiko. N ap mache sou fyèl Meksiko paske peyi nou an pa ka rete anba tout tan. Alò, nou te pote tout ti videyo sa a pou ou, ou menm ki pral gade chanèl la ansanm avèk nou. W ap fè yon kòmantè, w ap gade, w ap pataje li, w ap like li, w ap pataje li nan plizyè gwoup, fè l rive sou plizyè moun. E ou menm k ap gade chanèl nou an, pa regrèt, ou p ap regrèt paske ou toujou ap gade Ti Chanbre. Ti Chanbre la pou l pote bon enfòmasyon pou ou, li la pou l pote bon jan mizik evanjelik. Bon jan adorasyon, bon jan konsèy tou, k ap moutre w kòman pou w viv nan fanmiy lan, k ap moutre w kòman pou w abòde lavi an. E chanèl nou an, se chanèl ke w ap jwenn anpil detay, w ap jwenn bèl blag pou fè kè w kontan. E se te ti chanbre de Brezz ki t ap ki te ansanm avè w sou chanèl la. E nou re nou espere retwouve yon lòt pwochèn fwa pou yon pwochèn videyo. Tchaw! A la pwochèn, ke Bondye beni nou!